Kòm m wè tèt ou te cho, m di m pa ka pase jounen an pou m pa vin wè kòman w ye. Di m non, kòman bagay yo ye? An!
Granmèsi pou sa! Bon, mezanmi, sa vle di pou ou wè Piti fi a anndan e kouche wi. Lèm vini m fwape pòt la. M pa tande. Ou konnen ti fyèv ti tous ti gòj grate a. E fyèv la met mawouy wi.
Sa w di m la? Wi fyèv la te met mawouy kounya la li kouche anndan. Mwen menm lèm vini m fwape pòt la. M pa trape. Li pa reponn genlè li tap domi. Kisa wap dim la? Wi fyèv la k met man wi jan ou tande a chè lan. Kèt mesye. Kèt 200 dola ameriken nèg la diw lap fè w kado menn. Wap relel nan telefòn menn telefòn li pa janm sonnen menn. Sa banm pwoblèm menn. Ba m pase se misye ki ta fèm sa non menn. Shit. Ou se sak gen la papa. Papa pase wèm ou pa relem menn. Sak gen la? Sak gen te gen la kouzen?
Ou e pa kouzenm dolo di la? Wè menn si te pa pou sèl rezon m t tounen bat 5 bal nan tèt ou wi menn. Poukisa kouzen? Kouzen?
Wi fyèv la k met mwen wi jan ou tande a chè an. Eyy tèt chaje. Wi. An Dala te kouche anndan an? Li te kouche anndan an fyèv la k ap tripote. M sot manyen la kò a limen dife.
Ooh Jezi papa.
Wi. Alò kile mwen menm m fè jounen ap mache nan lari a m ap chache mande tout moun pou li. Adje. Lavi sa. E fyè, fyèv la kap domine nou. Fyèv la kap domine nou panse. Me, me, me kout anndan la. Se konnya wi. Konnya y fon ti repoze. Alò kilè m pa ka di w, m pa ka di w wap wè y paske. E apèn apèn lap fon ti dòmi apèn lap fon ti dòmi Sa gen pwoblèm wi. Pou konnen jan mwen renmen naj mwen menn ke mwen nan pa kanpe sou anyen se mwen menm ki peye tout lekòl a Dada epi pou fon nèg etazini voule oh.
Tale tale tale kouzin tale kouzin. Fòk m ta antrene m pou m vin jwi nan bagay sa blondèn. Alò m pa ka montre w imaj yo, ou konprann? M pa ka montre w. Yo men! Kèt mesye! Misye pale m de fanm lan vre men! M kominik, misye pa montre m foto, li pa montre m anyen men! M pa konn si se mennaj ou a kouzen m, konnen m pa t ka blo nan sans sa men! Kèt mesye! Sa vrèman ban m pwoblèm kouzen, misye pa t montre m foto yo men! Nan ka sa m inosan kouzen men! Yo misye pat janm montrem foto dam lan vrèman ni Apre sa kijan w jere sitiyasyon men nou pa ka e dada pou w pale avèl pou tout bagay retounen nan plas yo men. Misye pa bezwen enkyete w menm map jere tout bagay li fè tout bagay ap jere. Kouzen kouzen vin nou pale non menn. Pa bezwen enkyete w monchè map jere tout bagay menn. M ta swete w jere bagay yo a dada menn. Ya pa pwoblèm frè. Ok. Kèt mesye misye ka pranm pou yon koupab wi papa misye ka pranm pou yon koupab pandan se tan m pa konnenl vre moun nan pat montrem foto.
Anpil gran mèsi pou jès la m kontan anpil wi alò kilè bon ou mèt ale ou mèt ale nenpòt lè y fon ti mye map di konsa ou te vin kotay epi pa lakou nan telefòn men ok dakò pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm dakò wi ay bon jan mwen.
Men la yo. Yo. Yo moun sa. Ay ay ay. Depi la dada pray bon kote diaspora, dada dim konsa y pray bon kote diaspora. Kounya pou gran moun dim konsa, dada te kouche anda avek fyev. Mon chè, gran moun sa rizye wi. Hey! M sezi m pat bay gran moun sa menm.

Wi m konn wè dey nan lekòl la anpil. Bon pè a kisa Dede kap pase konsa. Anben janw tandel la e konsa. Ou konnen konnya se fyèv la kap mennen. Se fyèv la, tous la, tèt fè mal la, gòj fè mal la se li kap mennen. Depi otrefwa la wey mete atè a la a sa w tande a, mwen m pa gen mouda chita. M isit m lòd. Pè a, enba se de fyèv wap pale wi m konnen fyèv la deyò a se vre. Wi. Men de si jan map pale avè w la se pa sa m tande, e pa afè de fyèv la m tande non. A w tande yon lòt bagay? Wi, m tande yon lòt bagay deyò kap pale nan lari a, m tande yon rimè kap kouri. Rimè kap kouri? Wi, m tande yon rimè kap kouri nan lari a. De kiyès sa?
De Dayla, mennaj mwen an.
Yo di l malad, li gen lafyèv la? Pè a, sa vle di w pa konn anyen kap pase menm? Ou pa tande anyen nan lari a menm. Anyen nan lari bon si timoun nan malad lay kouche la. M paka mennen y lopital se la m etène. E mwen kap chache vye fèy nan raje bouyi bay pou m wè si la refè. Bon pè a, da la gen la fyèv ou pa mennen lopital? Non m pa mennen lopital. Paske mennen y lopital alò kile wap ray tande y te non se kolona y te gen, se sesi ki te gen, yap ray bagay li. M kite y la mwen menm m konn fèy, m chache fèy m bouyi bay, m bay bon dite. Pou y refè.
Monchè. Bagay sa yo m tande kap pase la a, mwen pa ka konprann l. Paske karyè m pase san Magdala, m pa janm panse pou bagay m tande kap pale la m pa kwè se vre.
Apre lafyèv la ou tande yon lòt bagay. Wi.
Pou lane lafyèv sa a, wi tout moun konnen gen lafyèv sa a deyò, men pou apre lafyèv la m tande yon lòt bagay kap pale ankò. Ha bon.
Bon. Ou wè moun esit? Ou wè moun esit? M bon m pap do anyen ankò. Ou wè longè rape an wè. Mwen m gen pwen m pèdi pyem anndan yo. Mesye. Ou tande yon lòt bagay kap pale nan lari a. Timoun nan malad la, yon lafyèv ap fin ake l la. Gòj a, menm pale li pa ka pale. Kounye a alòkile yon lòt pawòl kap pale anwo dway nan lari a.
Sa m tande a se pa verite? Mwen m pa konnen.

May kouchan dan la se talè w alay resi fon ti dòmi m pap ka kite w antre anndan an ay fèy leve tande sa vle di wap chache yon lòt jou wap retounen vin wè l alò kilè lap repoze kounya resi fon ti li pa dòmi leswa non. Monchè pè a m tap renmen wè Dala, Dala e mennaj mwen li, sil malad fòk m ta wèl.